Kèk jou la mesye, pa konn si n konstate l menm jan avèk mwen, lapolis an mòd ofansiv. E m panse yon konpòteman konsa bò kote fòs lòd yo ap fè yon nèg tankou Guerrier Dieusèul kontan. Paske se te swè. de yè a menm jan an on pakèt lòt moun don mwen menm ak Ronald pou lapolis pat rete sèlman ap tann ke se lè nèg ak zam yo atake on zòn e pou yo debake tankou ponpye apre sa pou yo ale. Gen anpil moun nan peyi a ki te toujou kwè. Fok lapolis Al atake mesye yo nan fyèf yo fok lapolis pran dispozisyon poul twouble somèy mesye sa yo e sèt ensi ke depi 2 semèn anviwon la lapolis sanble ki sanble jiskisi pran direksyon sa. E dapre enfòmasyon ke n genyen se ke lapolis sou plizyè fwon, lapolis nan nivo Tòksèl Pènye, lapolis nan nivo Dèlma tou prè Kafou Ayopò, lapolis tou. nan nivo sant vil Pòtoprens, notamman dans les parages du Bicentenaire et pourquoi pas Village de Dieu. Jedi dènye, n ap note ke depi byen bonè, te vrèman genyen on deplwaman de fòs ki te fèt nan fyèf Vitelòm Inosan ki se chèf gang Kraze Baryè. Vitelòm Inosan se yonn nan pi gwo chèf gang ki genyen nan peyi a, nan rejyon metwopolitèn nan la, si byen ke Lèzetazini Damerik notamman, si byen ke lapolis nan peyi Dayiti mete gwo lajan Pou tèt chèf gang lan. Pou Lèzetazini, m pa konn se nan sa lame ap pase l, men omwen n ap note sa. Ebyen, si n kwè enfòmasyon ki vin jwenn nou yo, si n kwè imaj ki vin jwenn nou yo, se pou la premyè fwa ke. Lapolis Nasyonal Dayiti rive penetre fyèf Vitelòm Inosan nan nivo sa. Se pou la premyè fwa lapolis rive mete gang sa nan yon difikilte parèy. Paske lapolis rive menm kote Vitelòm Inosan gen baz li. Kote l abitye fè gwo seremoni djab li, kote l abitye resevwa moun disi e dayè, kote l abitye mete gad sou sòlda yo. E n ap wè ke gen plizyè enstalasyon misye te genyen ki detwi, piske te gen de zatak. 2 dronn kamikaz. Donk pandan mesye yo ap penetre, pandan y ap fè pye sòl, epi y ap lage ti bagay nan men yo anlè a. E nou pale avèk yon sous polisyè, hier soir de très tard, au niveau de la police se kanmenm yon pèmanans. Paske chef gang nan sove de justesse men sanble l pa lwen. Si l pa lwen, donk si n kwè eksplikasyon sous polisyè sa, donk gen posibilite pou yo pran l. Donk vwala poukwa, kontrèman a sa k te konn fèt avan, lapolis di toutotan yo pa jwenn Vitelòm yo pa pran l. Yo di nou gen yon chan bannann, yon chan raje ki tou prè a. E ke se ladan l kounye a la y ap eseye fouye. E la misye ta kache? Pou gade kot misye. Yo pa konn si e sa misye e la li. Men tèlman yo ansèkle yon ansanm de perimèt, fèk si se pa yon pwen lougawou misye genyen, ou konprann li difisil pou l ta, pou l ta sot. Men dwòn pou yo mete sou tèt li. N ap gade sa sa pral bay. Mete dwòn 24 sou 24 sou zòn nan pou kontwole. Non, si yo ansèkle zòn nan toujou, m panse.
Yo mete drone anlè 24 sou 24 li pa drone kap bay yo a non ok mete lòt drone de surveillance ok pou gade tout deplasman tout moun. Non Randa vle pranl vivan tou pase pa bliye li gon kòb sou tèt li. Wi non non epa non epa non map pale w de lòt drone drone de surveillance pou gade pou kontwole deplasman tout moun kap fèt nan zòn nan. Ti drone de surveillance yo.
Dans la même veine, dans le même chapitre, Lapolis tou lanse ofansiv sou Vilaj de Dye ki se bastyon chèf gang Izo e yo di nou gen plizyè dwon kamikaz yo lage sou vilaj la ki koze yon pakèt dega. Gen dega ki trè serye, trè konsiderab. E m ta ap li sou gazèt, yo di menm yon machin e ki gen anpil enpòtans nan je chèf gang nan, an jeneral li konn ladan li, yo di nou ke machin sa a, si n kwè Gazette News Haïti, donk li, li pran pil ti done. Èske misye te ladan l? Èske l pa t ladan l? Yo sèv pa jiskaprezan. Men sak sèten yo di nou ke genyen anpil dronn kamikaz ki tonbe sou machin sa menm jan tou nan ti lapawoli m te genyen avèk sous polisyè sa yè yo eksplike n tou genyen anpil sòlda Nan baz sa ki swa mòtèlman blese oubyen ki gravman blese. E gen anpil enstalasyon menm jan avèk sa ki rive Tòsèl la nan baz Vitelòm, Vitelòm padon, ki rive detwi. Pa konn si nan. Se vre poko genyen yon bilan de ansanm operasyon sa yo ofisyèlman bò kote lapolis. Dayiti, e se ra fwa tou nou sot nan espas sa, nou pa gen okenn presyon nou pral fè sou Lapolis Nasyonal Dayiti pou kouri bay la Repiblik bilan. Donk ke Lapolis pran san l, ke Lapolis pran tan l pou fè travay li. Tout an esperan byen sur ke yo va lache priz. Pou moun pa vin di a se te dife pay mayi. Ou konprann? Ke se te bèl devan. Apre sa pou ale alèd. Pa kont, gen de fidbak nou genyen ki trè pozitif e ki di n ke fòs lòd yo ta sur la bonne route, sur la bonne voie, jan granmoun andeyò ta ka renmen di. Nou p ap lonje dwèt sou joumou an pou l pa gate. Pa konn si w la. Menm jan ak nou, gen moun k ap tande maten an, se pa sèlman maten an, depi wikenn nan, ki tande enfòmasyon ke lapolis ap mennen dè zoperasyon, ke lapolis lanse dè zofansiv, ki di se kanmenm dè bòn nouvèl. Ok? Sepandan. Gen moun ki, pa paske yo vle minimize sa lapolis ap fè kòm entèvansyon yo non, men ki trè septik, si n ka di l konsa, ki trè pesimist pa rapò avèk dè zoperasyon ki te konn mennen pa le pase kote yo konn anonse plizyè sòlda mouri epi chèf gang yo rete vivan. E lè yo retounen, Ronald Deshommes, se kòm si pa t janm gen anyen ki te fèt. M pa konn si w la non, Ronald. Donk pou moun sa yo, toutotan lapolis poko pran yon chèf gang, toutotan lapolis poko pran nimewo 1 gang nan, donk yo poko ka bat bravo, lakontantman, etsetera. Toutotan poko genyen tèt pansant gwoup ame sa yo ki tonbe Ronald, se kòm si lapolis fè tout bagay sof sa yo menm yo te swete a. Nou konprann kategori moun sa yo paske n ap dakò pandan dènye moman sa yo gen anpil sòlda k tonbe. Ke w pran l pandan 2 dènye ane sa yo, ke w pran l sou Dènye ane 2024 la la gen anpil sòlda k tonbe, gen anpil manb gang ki tonbe, men sa pa anpeche ke a un certain moment gang yo konn retounen an fòs, gang yo konn remonte an pwisans. Swa paske yo gen kapasite pou rekrite moun trè rapidman, swa paske yo gen kapasite tou pou apwovizyone yo nan yon tan rekò an arm e minisyon. Men sa pa vle di ke Pa janm gen moun ki mouri ladan yo oubyen yo pa janm viktim kòmkwa se ta yo menm sèlman ki te ouvè bòt sou lapolis. Non. Men piske sa konn rive pou lapolis fè dè operasyon, fè dè entèvansyon, yo anonse gen dè sòlda ki tonbe, gen dè zam ki sezi epi pe de tan apre gang nan retounen. E sa k fè w ap wè jodi a gen de moun ki pa minimize entèvansyon lapolis oubyen operasyon lapolis yo non men yo di depi se Pa chèf gang nan k tonbe se pa chèf gang nan k mouri oubyen yo poko mete men nan pat kasav chèf gang nan, chèf gang nan padon, se lave men siye atè. Men nou menm, nou pa wè l konsa lè n pale avèk de moun ki konnen. Li di atansyon, nan yon sitiyasyon parèy fòk nou byen konprann yon operasyon polisyè oubyen yon entèvansyon polisyè parapò avèk jan gang yo konfigire. nan rejyon metwopolitèn nan notamman nan peyi a doun fason jeneral. Yè, te nan yon espas, m tap echanje avèk yon ansyen manb Lapolis Nasyonal Dayiti ki trè avize e genyen de bagay li di ki retni atansyon m e m panse ki doun enpòtans. Kapital Ronald Deshommes. Pa egzanp, si w ap pran konfigirasyon gang yo, nou dakò, dapre rapò ekspè Nasyon Zini yo, ok, pour le compte du Conseil de sécurité de l'ONU, yo eksplike ke gang yo se de gwoup ki trè zòganize nan peyi a. Donk sa vle di yo gon sèten yerachi, menm jan tou an matyè de perimèt yo gon strikti. Donk lè w ap rantre nan baz gang nan sa pa vle di premye rantre w rantre a se a chèf gang nan ou wè. M pa konn si w la non Ronald. Deja nan prensipal aks ki bay aksè avèk fyèf gang nan yo chache kontwole l yo menm. Dayè si w pran gang vilaj de Dye a osi paradoksal ke sela pwis parèt, Se yonn nan gang ki gen kameral ki rive jwi channmas alòske leta pa gen yonn menm. Sa vle di yo gentan ap gade kiyès k ap soti, kiyès k ap rantre vin kote yo a. E yo poste de moun etsetera, de sòlda nan perimèt sa. Lè w rive anndan kounye a la, ou antre nan prensipal ri yo, w ap jwenn de moun ki poste, ou konprann, k ap veye. A mesure ke wap apwoche de chef gang nan Ronald Deshommes, guerrier du sel, wap jwenn de solda jiskaske ou vin rive, m pa pral rele l o kòmandman menm jan a lapolis, men ou vin rive nan nwayo gang nan, kote k gen chef gang nan, kote k gen bra dwat gang nan, kote k genyen meyè solda yo, kote k genyen moun gang nan fè konfyans. M pa konn si w la. Donk sa vle di lè operasyon yo ap mennen, si lapolis pa egzanp, Apre pwogrese, ann di, yo ta deside fè pye sòl jan abitye yo. Ou dakò? A chak nivo nan perimèt sa a, gon kalite batay ki angaje. Kòm kounye a vin gen dwòn, ou konprann sa ka vin fè an matyè estratejik. Se de done ki chanje. Men il est clair ke ou gen dwa touye yon kantite solda nan lari a, epi ou pa gen chans rive anndan, tou depan de kisa ou jwenn kòm rezistans. Ou gen dwa rive anndan tou, ou pa gen chans rive nan perimèt kote gang nan, kote chèf gang nan ye menm avèk gwoup li a, etsetera. Paske chèf gang yo, yo menm yo rete nan baz yo, le pli souvan, yo pa sòti al nan batay. E dayè gen yon nèg ou te di sa, lè yap bay bwa kale se pa chèf gang nan jwenn pou yo bay bwa kale, se sòlda yo yap voye al pran bwa kale a, se sòlda yo yap voye. Li menm li rete nan machin friz li? M pa konn sou la.
Mentnan, lè se sòlda ou k tonbe, Ronald, ou ka jwenn nan tout chèf gang yo genyen ki ka pi sansib pase yon lòt, Sa ka di nou yon bagay. Men an jeneral, gen de nouvo sòlda k tonbe, premye reflèks li se voye yon lòt gwoup oubyen tou ranplase l imedyatman, pase a otre choz. M pa konn si w la non. Men l di, jan de bagay sa yo, ki jan yo kapab enpakte chèf gang nan, ne serès ke psikolojikman, menm si chèf gang nan poko li menm afekte. Se lè ou kòmanse rive nan antouraj imedya l pa egzanp. Pase gen de franc tireur oubyen gen de meyè sòlda, gen de bon sòlda padon, nèg la genyen, M pap baw manti, si nan kad yon batay ki angaje ant fòs lòd yo avèk gang nan li tonbe, ou ka sezi wè chèf gang nan ap kriye nan kou timoun piti. Gen 2 nèg ki te nan do l ke l te fè konfyans Ronald, ki tonbe nan batay la, m ba w garanti psikolojikman l pa fouti menm moun li te ye avan pandan nèg la te la. E anpil fwa sa rive nan gwoup ame yo san n pa rann nou kont. Sa ka rive lapolis fè yon entèvansyon la. Keseswa atè oubyen anlè, chèf gang nan pa tonbe oubyen l pa atenn. Men genyen yon nèg ki nan do chèf gang nan. Yon nèg ki petèt te enspire chèf gang nan konfyans oubyen chèf gang nan ka konte sou li, ki rive pran yon bal swa blese oubyen. Mouri, m pap baw manti, psikolojikman li ka atake l. Wi, li klè.
Li ka atake l nan jan l dwe reflechi pou l ba yon repons. Li ka atake l nan destabilize l, nan fè l pran desizyon l pa t dwe pran, desizyon ki pa apwopriye, etsetera. E vwala poukwa nèg ki konnen yo di w konsa, lè lapolis oubyen fòs lòd yo gen longè davans sa yo sou gang yo nan kad batay yo, Meyè strateji a se kenbe. Otomatikman ou repliye pou kèlkeswa rezon an. Donk ou ba yo chans pou yo reflechi. Ou ba yo chans pou yo fè de koneksyon avèk de lòt moun ki deyò swa pou pèmèt ke yo jwenn ranfò oubyen pèmèt ke yo apwovizyone yo an am an minisyon etc. M pa konn si w la non. E sa k fè w ap wè si d'une part yo di w konsa ke lè sòlda oubyen si sòlda yo tonbe. Donk sa pa di kèk gang anyen okontrè yo pi fasil rekrite lòt moun men dotrepar tou lè se bra dwat yo oubyen lè se moun ki pwòch yo, lè se moun ki enspire yo konfyans, lè se moun tou yo abitye konte sou yo nan kad yon seri de batay, lè se moun tou yo konnen ki konn tire byen, ki konn bis, ki konn dat, ki sòt vanyan sòlda k tonbe, m pap ba w manti chèf gang nan afekte anpil e sa rive la nan dènye operasyon lapolis fè yo ke se swa nan Tòksèl, ke se swa nan Vilaj de Dye. M pa konn si w la. E menm jan n ta ka di Ronald Deshommes gen kantite sòlda k ka tonbe tou. Gen kalite sòlda k ka tonbe li ka afebli gwoup ame a. Enben se menm jan n ka di tou gen yon sòlda Ronald, yon nèg ki konn nan do chèf la k tonbe, sa sifi tou pou gang nan pran yon kout sikolojikman. Pa mande Bondye kounye a la si yo vin nan difikilte. kote yo pa ka jwenn zam ak minisyon fasil, donk sa ap redui konsiderableman nan kapasite operasyonèl yo. E sa k fè se pa tout fwa non gang yo fè silans ou panse ke se yon bagay y ap kokokte vre. Byen sur, byen sur gen de ka nou konn pa tande gang yo epi se yon atak y ap prepare. Men gen de ka tou Ronald Deshommes se twòp frap yo pran, se twòp moun yo pèdi ou konprann, se twòp gwo bwa k tonbe, se zam nan k pouw ka rive fasil, bon pa zam, minisyon k pouw ka rive fasilman, otomatikman sa redui kapasite operasyonèl yo, oubyen yo ka jwenn rezistans tou nan sèten nivo ki fè ke yo te gen veleyite pwogrese, kounya yo oblije fè retrè, ap repanse bagay yo. Pa konn sou la. Sa se premye bagay nou te vle fè moun yo wè maten an. Dezyèm bagay, lè n pale avèk sous nou yo, keseswa o nivo di gouvèneman, keseswa o nivo de lapolis, yo di nou operasyon sa yo ki mennen dènye moman sa yo, ki petèt sur le pwen pou bay yon sèten rezilta, wè m pa di ki bay rezilta toukou, Paske la nou poko kapab kriye viktwa, il nous reste beaucoup à faire, men si n kwè feedback yo, jan n t ap di l tout o debi la police sou la bonne voie, yo di n ke yo rezilte don armoni, yo rezilte don sinèji ki ta genyen antre task force Primature la ansanm avèk la police nationale d'Haiti via sa chaîne de commandement. Sa se c'est une nouvelle pour le moins réjouissante. Bon bagay. E se sa anpil moun te swete nan peyi a, ke se sitwayen lanbda, ke se nouzot tou ki nan laprès gen mikwo. E se sa n te konn ap toujou denonse tou nan pi wo nivo Leta. Paske si n dakò, jodi a, ènmi komen nou an li rele gang. E sa k pi tris la, gang yo rive yon kote yo antann yo. Donk, ke di de Leta ki li menm, jan yo di l teyorikman, gen monopòl de la vyolans lejitim nan? Ou konprann? Pou l pa ta kapab antann ni pou konnen kòman pou fè fas kare avèk enmi komen sa ki rele Viv Ansanm jounen jodi a. E dotan ke Leta se yon tou koyeran. Yon tou koyeran, jan w abitye di l Ronald. Donk, se sa k fè, lè n aprann ke Primati avèk. Lamoli santan yo trè byen. Nou menm nou bat bravo. Nou bat bravo pa paske nou kontan ke nou pral benefisye yon bagay pèsonèl oubyen nou kontan ke gon moun kap rete an pòs, gon moun ki pap tonbe non. Non. Nou bat bravo paske nou kwè ke lè genyen amoni antre diferant antite yo anndan leta, lè gen sinèji, lè gen koyerans nan mitan prensipal fòs de sekirite oubyen aktè ki enplike nan chèn de sekirite peyi a, se peyi a k ap soti ganyan. E depi peyi a soti ganyan, Jhonny ap soti ganyan. Guerrier Dieuseul ap soti ganyan. Mesye Monsignac ap soti ganyan. Moun k ap tande, ki te abite ba Dèlma, Solino, Santrevil, moun ki abitye frekante lè prensipal wout nasyonal, y ap soti ganyan. E sa k fè, si se ta vre, Ronald Deshommes, wè nou byen di, Pou moun pa di m tap voye flè pou pèsòn. Si se ta vre, lapolis y a sa chèn de kòmandman e laprimati y a task fòs la yo rive antann yo e yo kontinye sou menm lanse sa a, m panse ke nou kapab espere wè limyè la nan lotre bou di tunèl. Trè enpòtan.
Wala, medam e mesye, jan n sot tande a, lapolis rive frape Vitelòm nan fyèf li, pandan wikenn ki sot pase a e ki frape, ki sakaje kay kay Vitelòm. Donk sa fè lontan ke n ap tann yon bagay konsa ke nou pa janm rive wè pou lapolis frape gang yo. Donk lapolis ta sanble reveye lè yo frape Vitelòm trè fò. Imaj yo montre ke yo sakaje e lakay misye yo sakaje peristil li e yo fè atak tou sou nèg vilaj de Dye yo donk son bagay konsa nap tann si se ta vre ke gon yon bèl antant yon bòn antant antre la pnh e osi task fòs la ki la. ta pran de desizyon, se ta pou yon bon bagay, pou yon ta mete vakabon sa yo, o deta de nwi, kap anpeche popilasyon an vake avèk aktivite li, ki anpeche moun sikile nan kapital la, ki bloke tout aktivite ekonomik nan peyi ya, se ta pou yon bon bagay. N ap espere se sa fèt vre. N ap espere lapolis ap kontinye trake vakabon sa yo pou mete yo òdetademire.